Neg la li nan opozisyon lap toujou mete ak li deyo poul jwe nenpot sal bezwen. Lè fini janm wè travay isit di sa pou lajan m tande fanm ap bay isit ap bay neg ap bay neg ayiti. Janm wè fanm van wè travay isit di sa la pou moun kanpe pou pou kanpe pou ap travay pou ap voye konbyen lajan se moun sa yo se pare gason soule pa jwenn non. E tout fanm ki pale yo bourik avw yo. Kitel non. Yo se pare gason sou yo pa jwenn sa vle di yo te bezwen e pokipe yo cheri fokis sou viw tande fokis sou viw toute bezwen ap m sonje 1 an avanm vin isit amerika gen youn ki parèt mirva oh m tande entèl gròs pou entèl m di cheri dil vin ap isit la m se madan marye entèl marye deja dil vin ap isit la cheri Pitit marim pitit mwen. Dil vin ak pitit la. M fini. Oh ou gen kran m te oh. Se pitit marim. Lè fanm nan ap pase m di cheri m tande pral gon pitit wi bebe. Nap degaje nou pou nan fèmen yon bèl apateman pou m prepare pou bebe paske m pap ka kite bebe dòmi jan l ye a. Fanm nan ap pase lap tire vant li men ti boundal ti konn se 3 ze yo pare nan fèy mas kredi. M pokipe lwen pou jiska se m soti a marim. Pokipe yo tande cheri se grenn k met nan bounda w wi tande. Ou tande? Koze wi. Mwen jis mwen jis renmen tanperaman w pa fanm woy woy tout yap pran pran bon mwen m ginen map gade bagay yo strès pranm pou ou men pokipe yo pokipe yo po wi kite yo kite yo kite yo kite yo pale jan w wè yo la tout se yo sa yo peye e tout ap joure pou moun yo pa menm okouran menm mwen nou pa wè mwen menm m pa janm joure wè tout map rante map rante anba kòmantè map gade m jis gade m jis gade m pa di anyen men m resi moute nan live ou m pale pokipe yo Okipe yo, kite yo, kite yo pale fo ki sa viw, selman toujou pale cheri m pat sou entènèt se ou menm ki metem nan nivo sa, pran sa a kè, èske w tande? Ou tap jwe Kira?
Wi. Ou tande Kira? Wi.
Pran sa a kè, ou pat moun sa yo, ou pat sou entènèt, lè yon moun ap gade ke ou te anndan, ou se yon moun ki ki bagay, ou te anndan, epi moun nan vin mete tout moun sa yo anfas ou, ou pat menm, ou pa konn kay yo, ou pa konn devan pòt. Yo pa konn kijan yo rele w, pa konn relasyon w pa t konnen yo. Yo menm yo vin mete w devan, kite yo, kite yo pale, kite yo pale, kite yo joure. Kite yo pale, kite yo joure. Lè yo fin joure, yo arete. Paske e yo menm ki achte. Tisina pou Tisina li ap rete. E yo k Tisina se yo ki t ap achte gason. Gason, kounye a gason vin gen mizye kote. E yo k Tisina.
Nèg la al jwenn fanm li renmen an. Li al jwenn fanm li renmen epi se fini.
Gason janm pran fanm, gason janm pran fanm k ap gouye nan baz. Ah, mwen chat. Jel vini wi. E men se sans li sa wi, gon moun ki di ke an sou di li renmen. E men se sans li sa, ok. E e sans li sa ou pa ka kont li. Yes bebe, se fini. Ou pa ka plede, ou ou ou pa ka plede nan pou pa okipe pyès moun. Sèlman pa la entel. Cheri se ou menm ki mete pil pil kounye an ou vin ou ou ou vin tankou yon vyann tout tout mouch sa yo vin kouvri w. Gade. E yo ou menm ankò pou fè mouche sa yo dekouvri w. Lè yo wè relasyon prale sou kat, senk an, sèt, uit an, dizan, pou yo menm ankò pou yo di, Humm zanmi m sezi wi, m panse entèl se tèl bagay te vin chèche wi pou yo egri. Pou yo egri, pou yo toufe. Pou yo menm al swen, yo pa gen anyen pou yo fè. Eee!

Lavi madan marye pa fasil hein.
Wi yes sa pa manti vre non fòk Gmax pa fèl wont wè sam di a gon moun ki dil anba a sa vle di pale avèk Gmax pale avèl pale avèl pale avèl poul konprann ou tande cheri. Ou tande paske jan mwen wè wè mwen m di moun sa pito ou moun fè maji nan nan dèyèw ke bouch ki pa bwose 5 bouch ki pa bwose leve nan kouw. Ou menm ou panse renmen yo renmen Gmax pou sa? Non ki kote? Ayisyen janm renmen byen pou ou pitit. Si w te wè w te vini la pou yo te wè w te kenbe w nan kadejan ke te wè w ta pral nan prizon yo te ta pral di w oh mezanmi ti gason te nan team nan adye pokipe yo tande ayisyen pa konn renmen moun. Ayisyen pa konn renmen moun, se ou ki pou renmen tèt ou epi epi pwen ba w fini ou pa konn ou ta pran gason ka manman l, ou ta pran gason ka fanm, ou ta pran nan chanm ka ou ta pran sou kabann ka fanm, fanm nan rete lap redi nan amerika, redi nan snow, redi nan nèj, li pa fè anyen pou tèt li, li pa fè anyen pou tèt li, voye lajan ba gason, paske ou te wè bwa ta pitil ou. Men amazon la konbyen kob wap achte yon bagay. Manno maryaj sa san valè. Manno maryaj sa san valè. Al gel san valè al tal pran bon manman pi manman premye pitit li pa vin joure papal pa okipel. E sèl sa pou pè tande e sèl sa pou pè tande kira tande. Pitit li pa vin plenyen pa m pa ok pa m pa sesi pa m pa sela apre sa tout rès zagribay yo ou menm sezi pou yon fanm monte entènèt fanm vin san karaktè kounya pou yon fanm monte entènèt oh wi m te voye sesi m te aah on pitit Hey bon mwen menm nan la m gen mari m nan kay la menm tout ti 5 dola m kontwole l tout ti 3 dola m kontwole l. Tout ti di dola m kote l. Pandan se tan nap nou se pa nou peye bil nou viv ansanm wi. Men pou pou rete pou rete m voye 2 mil e fyè eehh fòm ta sou fòm ta fou. Bon kife yo tande cheri yo tap prepare pou yo tap valè valè kounye banm di w. Ou pap depanse madanm. Hein?
Ou pap bay, ou pap, ou pap, ou pap envesti nan mari ou? Map en, oh mwen envesti men pou jan mwen, oh. Bon m poko nan kay a nèg la pou rete konsa ou rete nèg la Mexico ap voye 2000, 3000 m fou? M gen ki pwojè nèg la? Mwen fou?

Koupe fab yo tande seum. Pokipe yo pokipe yo kite yo jou bare yo jou bare yo jou bare yo apre sa wap vin kriye sou entèt la pran grann nan al pran ti ma al pran ti jenn gason ayiti achte sa w ka kuit nèg pa janm pran enpav met nan kay pokipe yo.

Ki eksplikasyon nou bay ba yo? Kira ba nou eksplikasyon kot nèg ou te marye a Brezil la? Mesye ki mesye Kira kote oh Enben wi li te ma Kira di ou te marye avèk yon nèg pou te bal rezidans li peyew 120 mil dola ou te met 100 mil dola sou akawont ou vin pran lajan an e eksplikasyon sa pou bay yo wi depi yo bezwen ba yo sa yo vle tounen Dora ba yo sa yo vle a sa yo vle a. Non sa m renmen l trop.
Ou tande? Ba yo sa yo vle a. M te marye avèk yon nèg vrèman wi. M t al pran li, m marye avèk li, l ban m ba m ba l yon papye, epi men papye m nan mouda m, men lajan m sou a 40 mwen. Sa nou panse? Ou fini. E pa ekspliyasyon m bezwen? Mwen konprann. Yo pa jwenn anyen pou yo di.
Kot mari kouzin? Kouzin te renmen kouzin vre? Kouzin te renmen kouzin l. Lè fini tou, moun, kouzin te renmen kouzin vre. Sa moun nan ap vin di la? Jan e la menm fò, men ou nan fanmi an, fanmi an wè w chita l gen pwoblèm. Li menm li wè l ap bay pou kredi l gen pwoblèm.
Mimi, avè l pe. Mesye sa yo pa bon mwen papa.
Rete moun ou ya cheri, rete moun ou ya. Fokis sou viw, fokis sou relasyon ou. Mwen pa janm pase yo. Mwen Sèlman tou. pa janm pase. Hein? Gon bagay ki tap fèt. Kiki pa pa jan de moun sa yo. Kira pa nan bare sa yo. Si gon bagay ki tap fèt Kira tap dèyè epi Lamea tap devan. Yo pa tap wè vizaj li.
Mezanmi pitit gade yon moun ki t gade valè fanm ki te renmen Gmax mezanmi hehe epil tap gaspiye lajan Dobligi pat pranl kou lòt ta kou kou kou kou sal bezwen l renmen an evre nèg la nèg nèg la mache kouche anpil fanm li pral pran nenpòt enpav li mete sou sou sou nan vil li pral pran nenpòt li pral pran nenpòt enpav kap gas kap kap bay goute met nan vil evre.

Bon m ta renmen konnen eske lè yap joure konsa eske yo menm eske yo menm ki kasandra ou byen Non ou pa site non moun sa la ah ok
Dakò Bann ras kabrit Ou pa bezwen di kabrit la met tèt ou nan plas kabrit la cheri Epa ou ka wè se li menm wi Wi di bann ras mwen menm oh gon moun ki di podyab kira inosan wi. Li pa renmen zen.
Ti malèz la ou pa ou pa wè tout gade 120 blogè yo gintan wè malèz la pa renmen zen mwen mwen byen kontan dmax se dmax avèk yon pakèt lòt nèg ki fèm wè nèg pa met enpav nan kay tande cheri nèg met fanm de klas nan kay. Ou nan team nan ansanm avèl li te wè ou te ka bay goute li wè ke li gentan konn ou wè lòt la li tap lòt la Gmax tap voye flè fè tout bagay la Gmax gentan e lòt la ee lòt la gentan wè vrèman Gmax gentan kouche plizyè li pa pran li gentan bay flè mete flè pou mwen mwen pa renmen nan moun nan sòm. Mwen de vado mwen de vado tande pèm mwen fèl pou tchèz lan wi.
Menm fòm pale pou li fòm pale pou li nou menm nou rayi moun pou tout bagay nou menm ayisyen oh m pale an fòm pale pou li nou rayi moun pou tout bagay kisal te ye la valè fòm gen lè nèg te envesti nan fòm fòm nan yo moute vin lapide fi a sal te ye la sal te ye la li pran nèg li rantre ka yon fanm li pran nèg. Respekte chwal li pa vle pale anpil li pa vle zen an nou enjoy nou fòk nou respekte chwal.